Gadon lavi mezanmi Oh jezi Jan lèm te ti demwazèl M te bèl, m te anfòm, m te gwo Men gwosè ranm Men kounye a m fè 2 timoun Depi lèm fin fè dènye pitanm nan papay mouri kite y nan manm Mwen ki fanm, mwen ki gason Aayy m pa kisa pou m fè kisa m pa fè paske genlè m ap oblije rele shelo wi m pa lage shelo paske se ti gason li ye ti gason li lap leve m pa vle pou lè li nan vakab pou lè li nan nenpòt bagay paske li gentan fini lekòl m ap rele pou m fon ti pale ansanm avèl jezi lavi a di wi lavi a di lavi a di.

M pa lopitan. M ap vini.
Menm mwen menm lè yo tap relem Lè nan telefòn deyè m tap bay m tap jwe ti jwèt. Bon ti nonm sa depi w nan telefòn, telefòn pran tèt ou.
Se pa fòt mwen non men ou konnen m pa gen anyen map fè. Bon de kout rèl la m rele w m rele w ou pa tande, kounye a w vin kote m bon si se mwen m tap mouri. M pa gen anyen map fè man, bon m pa gen anyen map fè m pa nan anyen m pa nan bi m pa nan si. Se telefòn nan m gen nan moman an relem ap jwe ti jwèt sou li. Waw toujou tande lè map pale avèw m bezwen pou nou fon ti pale w la non telefòn non telefòn m bezwen pou nou fon pale al pran bout blòk sa la pou nou fon chita pale pou m bezwen w.

Wi a se mwen ki fanm mwen ki gason sa vin rive ke ou wè se mizè map pase ou wè kòman bagay yo ye kòm mwen fini lekòl m pa konn kisa w ap aprann kisa w pap aprann an atandan ou poko aprann yon bagay m panse kèk ti djòb ou pral chèche pou konnen sa pou fè m bezwen pou m pale avè w. Ou konnen ti sè w la, ou konnen l poko fini lekòl, se nou mwen menm ansanm avè w pou ki pouse l lekòl la, ou konnen imajine w, travay lakay moun m ap fè, travay domèstik, ou konnen travay sa yo pa peye lajan vre. M ap fè kòve, jis pou nou ka manje yon ti lamanjay, men pa gen afè vre, sa w wè pitanm.
M tande w wi man e m konprann sa w di. Mwen konnen travay pa fasil. Pou m chèche travay man. Fò m konn kote m ap jwenn travay. Imajine w, yon zanmi m mwen gen, sèl misye m ta tcheke pou m pale avè l paske misye gen plizyè moun ki konn ap mande l moun pou travay bagay sa. Pou mwen nan ki travay ke m te ka jwenn ki te ka bon pou mwen. Paske menm ke w tande nou malere se vre men m pa ka fè tout travay man. Konprann? Nou pa genyen se vre men m pa ka fè tout travay. M konnen sè m nan se nou menm ki pou batay pou n leve l. E dayè, li piti toujou se li k e li k vini dèyè do m. Si gen pou fè yon reyaksyon, e mwen k ta sipoze fè l. Imajine w voye, bon, sa w ap antre l pa anyen. Li pa grand chose. Sa vle di se nou menm ki pou met tèt nou ansanm antre nou mwen menm ansanm avè w kòm m gentan di w sa deja m gen yon zanmi m. M pral tcheke l e pou m konnen si misye, misye gen plizyè moun ki ta mande l travay pou m konn si m ap, si mwen ch ap jwenn. Plas travay mwen kote kote lap travay la. Anben pito men pou sa m te rele w pou m te pale avè w. Ou konnen kòman bagay yo, bagay yo di paske yo pa ka chita la tout jounen nan telefòn nan telefòn tandiske w fini lekòl so m peye lekòl byen chè pou w menm si peyi a pa gen travay vre men fò w chèche al pran fò w kòmanse al fè CV fè soti CV pou depoze CV kote Bondye va rele w wa twouve l paske w pa ka chita konsa imajine w konnen e e fanou se nou k pou

Ohh banm chita dim kote w te ye. Mwen wè bagay mwen nan wout lan map kouri poum al achte bagay lan pou ou poum ka potel vini menm vin avèl ou fache wap pale anpil. Komsi Joëlla men piyo tou tou bèl banm bagay la banm banm banm banm Joëlla men piyo tou bèl konse kou ou tap kouri la fanmi hum pala king men men men men piyo men piyo tou bèl ou tap kouri pale klè.
Manm gen rezon wi dat valder a kote w te ye.
Freo epa nan wout mal achte bagay la pou manmanm m konnen manmanm ou kade lal fache m kouri mal achte bagay la pou manmanm em gentan potel vini an man map pale w pa di nan e. Epa dat manmanm voye w deyò a mwen ak manmanm m chita epa de bagay nou pa pale epa de rakont nou pa rakonte e senpleman yon sèl bagay nap pale sèl bagay de ou ou leve wal deyò a epa dat manmanm baw achte yon bagay epa yè jodi epi boutik lan pa lwen se la de pa la menm li e pou dat wal deyò a la boutik lan kote w te ye. M pat genle non li kounya m konnen sa manman m banm m sal voye m achte al bezwen n ijan kounya la m tou kontinye wout la m al nan lòt boutik pou m wè si m jwenn ni pou m pote l bay manman m men m vin la manman m fache l ap pale anfen. Se pa yon pwoblèm paske manman m te ak manman m nou bezwen sou la pou nou fon ti pale ansanm avè w al pran w bagay pou chita nou.

Men mwen man.
Bon pou tèt sam pou la fanmi me sam pou ache epa menm lè ache m pou ache yon bon kantite bagay pou mwen men sou vin ansanm avèl ou sot nan wout ou m pa gen pwoblèm ansanm ak ou fè sa w vle men m pa kapab ansanm ak ou pou dat m pou w la men ou di w sa pu ou kou tap kou kote ou tap kou sa la di m non men mwen man men m pa wè sa bon sa men m pa wè sa bon sa pa mwen pa mwen pa mwen sam te wè ou te fin fè sa w te vle nan mache a wap vin di w sa. Pase ti pase la ou la. Mete la. Ou pa gade sa yo ban mwen an kounya ou la wap pede pale anpil. Mwen pa konn ki kantite bagay m te bo achte meni. Sachet a te sipoze plen lè mwen lèm konn ale nan boutik la mwen konn plen kounya la ou fin gaspiye tout bagay ou nan lari a nan mache. Kote ou te ye Fanny? Ebyen manman tout machann pa menm. M pa di ou achte m ta al achte bagay lan pou ou manman. Menm sim konnen menm sim konnen m pat ale non si m konnen m pat ale freo ou tal ou te voye freo pito depi m voye ou voye m achte depi. Ase pa laki m jinn fanm konsa pito ase pa laki m pou dat map rele w la men freo la m rele l pou m pale ansanm ake y m fin pale ake y pou dat m voye w la men kounya w rive m bezwen pou m pale ansanm ake w jinn fanm tande byen sa map di la e m bezwen pou m pale ansanm ave w humm. Kounya me la de ala m po w me. Manbe manman me mwen ou di w bezwen m pale avè m non w konnen menm si w fache avè m lanmou m pou w sa pap janm fayi pale avè m non manman. Me pou dat m po w la kounya w resi vini di a ban m di w sa map di w la Fanny ban m di w byen ou konnen se sèl ou m gen kòm pitit fi yon pitit fi pa jwèt èske w tande sa map di w la. Wi manman. M pi enkyete m pou w ke Tchelo ok. wi. Pase mwen mizè m konnen m te pase lè m te ti lè m te jenn fanm lè m te ti demwazèl jenn gason alèkile pa regle anyen pou moun ou tande sa m ap di w la byen wi gen ou mèt tande kounye a kounye a lè w tande y apèy soufle ti zòrèy y apèy koze a kò w y apèy di w yon pakèt cheri di etèm pa damou sò y a nan tan grangou patat pa gen po patat gen po tande pitan m wi manman m konnen patat gen po ok pitan m ban m di w byen ou konnen chèlou fini lekòl m ape pale ak. Chèche lobi paske mwen se sèl telefòn ki enterese humm kounya la ou tande map sam vle pou al aprann nan pitanm ooh m konnen wap kontan pitit fi anm m konnen wap kontan ou konn poukisa m vle se pou ou konn poukisa m vle se li pou aprann pitanm m te pase twòp mizè lèm te jenn fanm. M pa bezwen bòk gen seri de mizè m pap pale w men se pa kounya ou eske w tande m wi manman. Jenn gason alèkile se kouche yo bezwen kouche yo pa bezwen w vre m vle pou pitanm al aprann mè wap byen ka fè mè a ou byen anfòm m ap byen kontan w e ou renmen mare tèt la tou lap fè w byen pitanm m bezwen pou al aprann mè.

Koman pou m al aprann mè a manman. Tout bagay kounye a wap pale ba ansyen lontan nan tan lontan lè w te fèt kounye w ba ou te ka di pou moun al aprann mè yo te ka aplodi w avè w pou mal aprann mè kounye a moun ap viv nan yon tan eklere konsa kounye a w pa wè kounye a wap di m pou m al aprann mè. Kounya menm mè yo kite afè mè yo ti yo mtande yo te ye mè mè mè kounya yo nan afè yo yo ye kounya mwen menm mfèk ap vini mson jèl on jèn timoun mwen wap dim poum al aprann mè ou te pa Enben Fanon chèche frè to Map esplik ou yon bagay kòman mwen menm lèm te jèn fanm ki mizè mpase mpa vle pou pitan mèy pase mizè se a ou fòk ou konprann sam diw la. Oh oh kot sa paka konprann nan. Tanpri manman sa e valè lot bèl metye t gen e mè an chwazi. E ouk pitanm m sèch mwen menm pouki fè chwa pou m ka fè chwa pou paske m renmen w anpil m pa vle pou pitanm mèy soufri. Anben kounya manman ou fè chwa pou mwen m pa renmen bagay mè sa map janm ka al aprann li vre. Bon tchello yo tande fwa nou ap esplikasyon konsa papa yo pa reponn nou papa lakey dim non ou la nou telefòn bagay telefòn sa fò oh oh.

Ki rezon manmanm di w lap chwazi yon bagay pou ou ou konn yo chwazi di pa ti paw kisa w vle kisa w vle menm manman. Fò ou gen zan ou tande sam di w lan ou menm ou pral manman sa fè manman sa fè manman pa dwe al aprann pè tou. Non mwen menm non paske rezonm te gentan deyò deja fò gen bagay fò aprann konprann bagay ti fou ye menm manmanm ka chwazi yon lòt bagay manmanm ka chwazi yon bagay pou ou se li renmen paske men dèfwa manmanm pa espliko vi prive l paske vi prive manmanm se vi prive manmanm si manmanm kanpe l di w chwazi yon bagay pou ou l sonje epòk tan li menm. Lè l te demwazèl li, manman l te ka fazil pou li tou. Li te ka refize l, men aprè sa l pase l pa vle pitit li an pa sanba l, li oblije chwazi yon bagay k ap bon pou ou. Wi freo, m konnen manman m e manman m li ye, li pa ka mete m nan move chemen pou m al tonbe nan tou, men manman m pa ka di e men pou l aprann pou m al aprann nan peyi eklere sa. Freo uh uh nan. Banm diw yon bagay e a paske m pa konprann sa w di a non banm baw 2 konsèy ou ka pa konprann li jodi a men wap konprann li demen kanmenm ou wè nan vi sa nap viv la a li gon pwovèb ki di chak kou kou l veye pou jo w gade mizè manman w ap pase imajine w manman m poko nan travay manman m gentan voye m pou m al travay paske sa ke lap touche l paka bay pou fin peye lekòl pou ou. Imajine ou konya mwen menm m gon zanmim la ki misye gon travay li ladanl, se misye m pral oblije al tcheke poum wè si ma si egzanp misye ap banm yon de twa jou travay kote lap travay la poum wè sim kapab banm kòb sa epil konplete kòb lekòl la epil ka peyel pou Fanou, sa manmanm di an pa dil mal pou ou non se bon wout la wi manmanm ap chwazi pou ou.
Premye fwa manmanm pa chwazi yon lòt metye pou mwen ou pa manman nan ti gason li pa vle pale.